Bonswa tout moun m espere nou tout anfòm map mande nou tanpri tout manman pitit yo gen papa tou ki bon wi bon papa pitit yo si tout fwa nou ta tonbe sou video sa map mande nou tanpri bondye a beni nou edem pataje video a tanpri poun ka rive jwenn yon matant mwen. Paske m te gen nimewo l, m ret konsa m pèdi, m pèdi kontak li, m pa janm tande l ankò. M ekri l sou Facebook, m pa jwenn li, m pa konn sa m fè. Paske m te ansanm avèk yon nèg Sendomeng, papa pitit sa, li te voye chache m Ayiti. Depi lè m vini an, m fin fè pitit sa pou li, depi lè m fin fè l la, depi lè sa l ap fè m pase mizè. lap antre ta, lap dòmi deyò avèk pil fanm, lap pran pil fanm. Kounya la paske li antre ta, li antre ta yèswa, kounya la map pale ansanm avèl, lale l pranm li bat mwen byen bat, li bat mwen byen bat, li banm yon kout pren nan je, lè fini li banm yon kalòt la, l banm kou tout nan kòm, li banm kout pye voyem tonbe lòtbò. Menm vomi m vomi, mawont sa m fè menm avèk timoun nan nan menm. Lè l fin bat mwen li leve l ranmase tout rad li l pati. M te gen yon ti bwat sekrè m konn sanble m konn sanble ti kòb mwen ale l vòlè bwat sekrè a l ale ansanm avè l. M pa konn si pou m moute si pou m desann. M pa gen pyès fanmi nan Sendomeng, m pa konn pale espanyòl, m pa rekonèt moun, m pa gen zanmi, m mawont sa m fè. Mèg matant mwen an sou Facebook m pa jwenn li e li menm ki konn ede m depi lè manman m te mouri li konn voye ti kòb pou mwen kounya la m rete konsa m pa janm tande l ankò m ap mande nou pou nou ede m pataje videyo a ede m pataje videyo a petèt li ta tonbe sou li si tout fwa l ta tonbe sou li menm si yon ti kòb li ta voye pou mwen pou m ka al lakay mwen m al nan peyi m pou m al jwenn papa m. Silvouplè mezanmi edem fè sa mwen Bondye a beni nou tout manman pitit yo moun ki gen bon kè edem non silvouplè m pa konn sa m fè m avèk yon timoun nan menm timoun nan ap plede toumante m li grangou m ba li manje pou m ba li yon gaz m te mete pandan m ap fè ti manje pou li maten an gaz la ale m pa konn sa m fè. Ooh Bondye gad mizè map pase nan sendomeng m pa konn sa poum fè m bay fanmim isit la ti bwat sekrè a m te genyen l ale l pranl li vòlèl l al avèl m pa gon goud nan menm m pa konn si poum moute si poum desann map mande nou silvouplè edem pataje video a pètèt la tonbe sou m la map m ka wèl lap yon ti kòb pou mwen. Silvouplè pou m ka al lakay mwen tanpri tanpri bondye a beni nou tanpri mezanmi moun ki gen bon kè yo tout manman pitit yo edem silvouplè fè sa pou mwen tanpri bondye ap fè vakabon sa peyem tout sal fèm yo lap peyem tout sal fèm yo tout mizè lap fèm pase yo. Gad mizè wap pase nan sodo men m pa konn sa pou m fè m pa konn si pou m moute si pou m desann li vòlè kòb mwen li fin voye chaje m ayiti lè l fin voye m chaje m ayiti e mizè lap fè m pase li pran m lap plede bat mwen lap dòmi deyò depi m pale avè l li bat mwen yèswa gad sa l fè m gade menm ouvri m pa ka ouvri je a. Tèt mwen tèlman ap fèm mal menm bese m paka bese tèlman l bat mwen.